Hello my babes, byenvini sou chanèl mwen an, jodi a ankò mwen tounen bak Jan m te di nou nan dènye videyo ke m te fè a ke ane sa mwen deside pi aktif sou chanèl youtube la ki vle di poste videyo pi regilyèman E se nan optik sa ke mwen deside pataje plizyè videyo ansanm avèk nou, yon videyo pa semèn omwen pandan ane 2020 sa. E videyo ke mwen pral pataje ansanm avèk nou jodi a se yon ti haul kote mwen pral montre nou kèk ti acha ke mwen te fè nan mwa desanm nan ki te sipoze rive avan nwèl ki malerezman pran reta e ki debake sou mwen. jodi a, bon, ki lè mwen mwen ti la, mwen pa kon ki lè nan mwen gade videyo a, ki debake sou mwen 31 Desem. E mwen deside fè videyo a, pou mwen fè film videyo a se 1 Janvye, pou mwen mwen ti la, mwen di ki mwen pa mwen fè nou, kèk ti baran ki mwen te achte. Avon ke mwen te nan videyo a, mwen te evite ki mwen menm ki a mwen gade mwen la ki poko. Abone ki sa wap tan, he? Abone a chanel la. Aktive klòch notifikasyon pou kapab okouran a chak fwa ke mwen lage yon nouvo video. E si ou poko ap swiv mwen sou Instagram ankò, kisa w ap tann? Al swiv mwen sou Instagram nou a 20000 abòne. Mwen vle ke ane sa objektif la se double vwa triple nonb abòne ke mwen gen sou Instagram. E si ou inyore, mwen gen yon fòmasyon ki montre kòman ou kapab grandi kominote ou sou Instagram. Ladan mwen bay tout teknik ke w dwe konnen. Ou gen pou follow m sou Instagram. Ou ka ekri m sou Instagram kounya la menm pou w ap pran fòmasyon pa w la. E san nou pa rete, let's go! Premye atik ke m ap montre nou se se yon ti konplè ke mwen te achte pou pitit mwen. Ha wi, sou Inore, mwen gen yon ti gason, mwen gen yon ti pitit. So, m ap eseye mete foto yo pou nou jan yo ye sou sit la, but Men ki jen li, li gen yon ti mayo konsa. So, li ki gen 4 an, mwen te pran, paske yo fèt an nimewo, mwen pat kò abitye avèk jan de nimewo sa, li ekri 100, so, mwen te pran 100, paske dènye fwa mwen te achte yon, yon, yon konplè pou li deja, sa fèm pa twò renmen achte yon online pou li, bon, se premye eksperyans mwen, so, mwen te pran 110 mwen kwè, men li te 3. twò gran. So, la mwen pran yon 110, li ekri yon wat, kou mi reme di wat, li ekri yon wat devan, e hop, nan yon tout oube, li gen yon ti bout pantalon ki fèk kon sa, men yon bonè pa. Next, atik se t ankò pou Ricky, se te yon ti pijama kou mwen te achte pou Ricky, mwen te kou Noel, nan prè li gen ti desen. Wè ladan li, de tout fason mwen mete foto pou nou jan li a. Tisi a vreman, li elastik epi li kenbe. So, mwen te achte tisi pijama sa pou li. Pou mwen te mete pou mwen. Li vini yè e nou mete pijama Noel. An menm tan map tou montre nou net atik la ki se te pou mwen pou mwen te achte sa. Mwen te pou eskanp mwen ta yon gwo. So, mwen te achte sa tou. Mwen se mwen te vle nou te mete pijama pou Noël, maloresman. Maloresman, mwen pat gete jwen yo. Lè mwen la, te rive. Mayo a koza. Bon, si nan mwen te nan menm li pijama anko, mwen te achte ti sa. Koulè ble. Pa konen, si nou gane foto ke mwen te mete pou Noël. Pou mwen mwen sou yon paj Instagram mwen mete la mwen te gen lan rose. So mwen telman renmen mwen pran lan bleu. Si pijama sa anlè a fèt kon sa. Ok. Se nan pou sou ti nwizèt pou domi so. N ap ret nan menm liy pijama anko. Mwen te pran sa. Pwè se nan menm stil la vek sa sou kem. Te montre nou an men fwa sa. Sa li menm mwen pran li 4 ou 5 pyes. Li gen. Bout shot sa. E pi li genyen ankò ki mono sa. Ou ka wè li gen sa, kòd sa pou mare li. E apre sa li genyen yon ti mizèt konsa nò. E pou fini, yon kilòt ki fè an tou senp pyès. Next atik ke map montre nou se te wòb sa. So, m te achte rad sa ki sou mwen, map fè yon ti kanpe pou nou wè. De tout fason map montre nou foto rad la akote paske m wè malgre m tout jan m fè nou poko ka wè anlè a byen fòk mwen ta banm fon ti bese kamera a pou nou ok yes nou se pa wè tèt mwen m te achte ti wòb sa. Epi, an menm tan, nou sou nan baz ansanm, mwen se Dada Delviro. An menm tan, epi, mwen tèlman renmen sa e tissu a etou, mwen pran l an blan. Nou pa konprann ki sa ki pase m avèk bout pantalon sa. Lè m achte pantalon, m achte pès. Bout mwen yo tèlman taye gwo, ak ki gwosè bouda sa. M achte, m achte yo premye deja, m pran S. Di ok, li pa t nan instant kònè sa paske m wè stil yo pa minm. Malgre sa, m peze sa a twò gwo. E sitou ke m mezire li pi gwo. Pran sou mwen, jan m panse l ta t ap gwo a, li pa gwo konsa. So, se konsa ke li ye. Guys So se konsa ke li ye Mwen mwen se nou vwe pye Li gen motif sa ou la dan li So Mwen te deside swa chanje dat kè pou Mwen jis ka avan mwen pral montre nou yon Yon um, m te achte yon bikini paske m te panse m ta pa te nan cho, nan cho non men plus ou mwen ka fèt yon kote m te achte bikini sa ki fè ak po, m pa pral montre nou yon bikini ki mwen. M ap mete eseye mete foto a pou nou. Li byen pwoteje. Dèkò? Epwi anwa fèt konsa. Tansyon ti valiz so. Li konsa ou just twist and open and and. Wow, li vreman cute. Li gen yon ti chèn ladan li, ou ka deside pou gen li. Konsa ou just mete chèn nan ladan li, epwi ou pote nan bandoulier, sa m panse. Li vreman bèl so. Mwen te wè l epi mwen flache sou li. An fèt, epi a m te panse li pi gwo men, se tandans ti valiz kon sa nan moman an so. Li pa deranje m. Epi m pral montre nou sa m te achte plis nan kòmand sa. Eskize m paske nou pral wè anpil tanga paske mwen menm avèk tanga nou vin gen nou vin gen yon lanmou sè dènye tan. Lontan ou te kab di m sa mwen te wè. Kè mwen fè m se te pentachoula mwen ta choula bòt nan mwen gwen lanmou pou tanga je se pa. So se premye modèl la se sa. So sa mwen men la dènye se sentye la ki make only one. Dènye tè yo. Sentye la fèt konsa pou mwen poti fi. Pati yon ti istwa kilòt wi. So, devan an fèt konsa epi dèyè an fèt konsa. Sa se premye modèl la. Apre sa, nan prèske nan menm stil la, m achte yon ki fèt kilòt pou m ta. Konsa ou ka menm mete l lè w gen règ. Moun ki renmen kou kilòt. E m gen di nou yo fèm. Bon, m pa ka di si san pou san kouton.

Map montre nou Map montre nou modèl yo Bon la ou la map montre nou modèl pitit yo a Li gen plizyè ti kòd ki pa anlè ki fè chan pou fè patikularite klèb la medam fò fò ba ba m sou je gen yon pwofesè ki se zanmi papa m ki toujou di ba la se pou m bèl ba li ye alò se bèl kilòt ki pou fè l bèl Si nou dakò ansanm avèk mwen nan mete sa nan kòmantè la ok. So ladan li gen plizyè koulè gen bèj, mov, non wouj sa pa nan menm modèl la, yes gen wouj, bèj, mov, so m pa konnen si gen lòt koulè ladan li men se te lò sa ke mwen te pran. So mwen gen ti modèl sa ki byen bèl ankò tou li gen yon ti kè. Li gen yon ti kè ki fèt an fèl devan, fè jan, e dèyè a menm fèt kon sa. Se toujou nan menm modèl string yo. Li gen plan la den li wouj nwa. Mwen pa konnen sa k pase sou sit la se pwosib koulè sa yo wouj, blan, nwa. Hii! Nan pwosib nou stil la. Mwen genyen stil sa tou. Bon, ti fè a pa pou pa devan, mwen pou jis pou kote la. Li preske pou tout mwen pran medium, men pa ou fwa pres. Men, ti fwa se medium. Mwen de yon sa, sa mwen gen mwen bè. So, gane. Li fèt kon sa, se toujou yon string.

Pou moun ki sou Instagram, Moussi Tame l ap konn istwa kilòt sa. M pa bezwen pale anpil, bay istwa a, l ap konn istwa kilòt sa. Deja m panse m pa t ap chwazi l, men m wè m renmen l, m pa konnen ki sa l pral fè avè m, si l ap vin dèyè l ou pa. Men, li fèt an sòt de papiyon, men patikilarite kilòt la se ke pa anba li ouvè. Ki vle di gen bagay ke gen fòs.

Antouka guys se konsa ke li fèt men answa li bèl mwen renmen jan senti an ap fèt lan mwen pa di ki senti eske se fomi oubyen oubyen se se fomi ki genyen senti konsa yo epi senti an fèt konsa o m ta bliye mwen gen yon dènye atik sa pot kapè pou mwen mwen li byen menm si se pa sou mwen o jezi ok sa se yon konbinezon chòt Nou ka wè jan l fèt. Dèyè a fèt konsa. Men poukisa mwen mete l la guys? Paske lè m mete jan Gerard sa yo, ou pa wè gen mak kilòt k ap parèt konsa. Ou wè yon bagay ki pase nan front boulon ou vre. So, mwen genyen sa, jan devan an fèt. Epi, li gen plizyè ti kout. Yon desen ki fèt an dola. Ane sa nou vle fè money, money, money. Pa konnen si nou te gade. Dènye video ke m te poste a sou ekonomi pou nouvèl ane a so se pou toujou nou menm ki a se te tout sa ke m te di nan ol sa si nou renmen jan de video sa ou pa bliye bay nou an lak e sitou ekri nan komantè a

1000 moun sou chanel la fevriye janvye fevriye map di nou a trè byento guys pou yon lòt videyo bye bye